Bonjou bonswa tout moun non pam se Jean Claude Vivens e mwen Orlando samdi maten mwen gen ti tan nan men mwen e m di tem fè video sa pou mwen fè yon ti pale tou de dosye Vinicius ki pa pran balon d'or la kòm nou konnen mwen menm mwen envèste nan spò mizik e sante donk jodia la map bay spò la fè yon ti kout nou konnen ke mwen edite. Touk, Le Carnet Sportif de Coach Kenol, se mwen menm ki editè an chèf lan, e emisyon sa son emisyon spò, e mwen menm tou pou m pale nou anpe de mwen menm nan spò, depi a yon jèn aj m te konn jwe nan klib an Ayiti, epi de a yon jèn aj tou m te gentan òganize yon chanpyona foutbòl, donk sa vle di estrikti òganizasyon yon chanpyona foutbòl m konn sa trè byen, etan jwè a Washington m te jwe sou ekip pwofesyonèl ki rele Intelsat. Se nan epòk Ameriken tap depanse anpil lajan nan foutbòl pou te kapab prepare 1994 kote ta pral gen koup di mond. Etan yon jèn de ki te nan early nan debi ventèn mwen, mwen te pwofite de klinik de tout ti chanpyona zòn ki tap fèt. Donk mwen te pwofite patisipe ladan yo jiskaske mwen te pran yon kou terib a laj de 23 zan ki retire m nan foutbòl. Donk se sa an gwo istwa pa mwen men m pat kanpe paske m te vin antrene Monaco, m te vin patisipe nan plizyè lòt aktivite e m toujou swiv seleksyon mwen kòm jan m toujou di la Ayiti se sèl ekip ke m kè pou li. Bon, kounye a la a, pou zafè balon dò la. An tou premye lye, mwen menm tou m te trè fache, trè vekse lè m t ap gade m wè Vinicius, yon jwè m renmen anpil, yon jwè m renmen wè paske misye se yon vrè egzibisyonis e m renmen kalib jwè sa, m renmen jan de jwè sa yo e misye konn ban m plezi anpil lè m ap asiste li e vwala ke e an tout Pa bliye m pa ni fanatik ni Real ni Barcelone, m pa fanatik ankenn ekip sa, m sèlman gade boul. Pa bliye sa. Lè m panse avèk mwen m toujou panse sa de mwen menm e m toujou di l m ap redi l ankò m gen se ekip mwen se seleksyon nasyonal feminin, maskulin Ayiti. Donk si nan moun ap pase se devan lòbi otèl la m ye, devan otèl la menm ke m ye kote m desann nan Orlando a. Donk n ap kontinye. Wi, m te di nou ke vrèman. Se yon bagay ki te fè m mal lè m te wè ke mesye yo sa k pase a, ekip Real Madrid la ki pa fè vwayaj la. E fò m di nou men pou moun ki pa konnen, se se antrenè Manchester City a menm ki li menm se yon espanyòl ki te rele Real Madrid pou l di yo mesye Nou pa nou pa pase se tiraj Vinicius pap bon el te ede m ki koz ke yo pat pran avyon pou yo ale pou yo pat pran pou yo pat al pran imilyasyon sa e petèt si misye pat yon espanyòl menm jan avèk Real Madrid li te ka pa fè sa li te ka ale kite al pran e e e malonèt la e pou n kontinye n ap di wi Vinicius te ranpli vrèman tout kritè yo men sèlman gen youn li pat ranpli ki sa kritè yo ye? Kritè yo se eksplwa endividyèl ou, sa vle di pèfòmans endividyèl ou, pèfòmans kolektif e palmarès, sa vle di èske ou te chanpyon, èske ekip ou te chanpyon, kisa ou te remèt kòm nan palmarès ou, nan palmarès ekip la, ou konprann, ki kontribisyon ou nan palmarès ekip la. Donk se sa l te ye pèfòmans kolektif. Pèfòmans endividyèl la se ou menm nèg ki make gòl, bèl gòl, bèl koufran, gòl devye kole, anpil pas, nonb de pas desisif eksetera. Se tout sa ki pèfòmans kolektif avèk pèfòmans endividyèl la. Men gon kote misye tonbe. Se espri spòtif epi klas, klas, la klas osi. Mentenan janm di nou lan se la misye tonbe. Wi, gen 100 jounalist. ke France Football anplwaye pou swiv tout jwè, tout moun, tout ekip, se moun sa yo ki pral bay vòt yo. Yon bagay ke m vle nou konprann, gen yon bagay nan lavi ki rele certificat de bonne vie et mœurs. Nou ka sonje pawòl sa. Isit Ozetazini li background check. Mwen menm, nan le domaine de la santé, lè m tap anplwaye moun pou konpayi pa m, pou biznis pa m, Villa Belmond Assisted Living, oubyen lè m tap travay nan VMT Education Center, anvan yon elèv vin enskri, lekòl la, fòk ou te pote sa k rele background check. Se li menm ki sètifika de bòn vye mès la. Pou travay mwen tou, m pa pre w si w pa pote yon background check pou m kapab pa voye w kay pasyan si m pa konnen background ou. Èske ou konn vòlè? Ki sa ki nan dosye kriminèl ou? Ki sa ki nan dosye ou? Mentenan, lè w pale de sètifika de bòn vye mès, Se sa lè yo vle di, yo pale de espri spòtif, yo pale de la klas. Kòm se sa, yo pale de la klas nan afè spò, avèk espri spòtif, an deyò teren e sou teren. Sa vle di ke si jwè a gen yon atitid an deyò teren, menm nan baskètbòl, nan foutbòl ameriken tou, si jwè a ki gen vye atitid an deyò teren, li bat madanm li, li t al nan tribinal pou kesyon sa yo, lapolis te minote l, ou wè, li te manyen timoun, ou byen whatever sa konpòteman an deyò de teren an ye an, li ap jwe kont ou menm. E sa k fè nou konnen gen de jwè lè Thanksgiving ki al bay manje, ki lè Nwèl y ap bay kado, pou yo montre enplikasyon yo nan la kominote, nan la sosyete. Se trè enpòtan. Mentenan, sou teren, èske ou konn kenbe jwè nan kòlèt? Èske ou konn met pat gagann nan jwè? Èske ou te pran kou al remèt kou a? Ou mache al remèt kou a? Vinicius fè tout sa sou teren an. E m gen de videyo pou m montre nou la a kote n ap pale la a kote Vinicius li menm mete pat, mete lapat nan gagann yon jwè. N ap wè diferan nimewo jwè, nimewo 3, nimewo 4, nimewo 5, nou tout gade. Poun gade nimero poun wè kote Vinicius nan akochay. Kote Vinicius toujou nan lòbèy. Gon pwovèb ki di ou ka retire moun nan andeyò de geto a, men eske ou ka retire geto a andeyò de moun nan. E m panse se sak pwoblèm nan avèk Vinicius pou mwen menm si map kòm obsèvatè kap obsève kap analize, m kapab wè ke vrèman misye pote geto a avèl sou teren an. E se pa bon se pa janti. Nan 4 jwè sa yo yap peye tout kòb sa a. Men, yo espere tou ko gon konduit egzanplè pou timoun k ap vini, ti jèn ki dèyè k pral gade match. Donk, si se sa yo evoke pou yo pa ba Vinicius balon dò la, mwen analize l menm jan avèk m te ka pa pran w elèv nan lekòl la oubyen m pa pran w anplwaye vin travay pou mwen si background check ou a pa clean. Donk, men, la sèl choz ke mwen menm mwen panse, m panse ke avan menm ke yo te mete misye pami les finalistes, moun k ap jere afè background check sa, k ap jere espri spòtif la, se depi an lagan pou yo di, e zanmi, ou pa monte nan lis 30, ou pa monte nan lis 100, ou pa monte nan lis la, paske gon kritè ki pa ranpli. An lagan, se pa tann dènyè minit. pou n ap prepare pou n al imilye jwè a. E se sa k pa bon lakay France Football, e se sa k pa bon lakay òganizatè yo. Paske, pa bliye, se tout dwa yo pou yo òganize pou yo gen kritè. Se pa tankou nou menm k ap di, jwè de, se pa tankou nou menm k ap di, atis de lane, chantè de lane, mizisyen de lane, mizik de lane san ke pa gen ankenn kritè, pa gen ankenn baliz mete an plas. pou di vwasi lè kondisyon 1, 2, 3, 4, 5, se sa k pou ranpli pou kapab chanteur de l'année. E si nou t ap gade, nou ta, jou vrèman nou ta kreye Le Compas Academy, yon bagay ke mwen menm pou kont pa m ap travay sou li, m ta renmen wè l reyalize tou, jou vrèman nou ta kreye vrèman Le Compas Academy, m ta renmen wè nan sosyete konpa a, si n ap fè yon, yon award, kote ke kritè yo ranpli. Alò, si ta gen vrèman yon akademi, youn nan kritè yo, ta ka di pou mizisyen an. Chanteur de l'année an fòk li ta e gen konduit an deyò e an deyò de stage la e sou stage la anben vrèman medam mesye m ta ka di nou moun tankou Sweet Micky pa tap janm chanteur de l'année Gracia Delva tou ki te ka pa janm chanteur de l'année avèk pantalon kote tout kalson l parèt sou moun nan li te ka pa ranpli sa kòm chanteur de l'année paske fò lò pou ta chanteur de l'année. fò w pa ka di ni betiz ni fè betiz sou stage e andeyò stage la. Ok? E se pou sa k fè gen de konpayi e tankou Miss Univers, menm apre ke w gen Miss Univers la, tankou Vanessa Williams ki te Miss America, menm apre ke l te fin Miss America a, ok? Menm apre ke l te fin Miss America a, yo pa t aksepte li, yo te detwone l. Poukisa? Paske yo te jwenn ke li te poze nu. Li trè enpòtan ke gen de òganizasyon sa yo, yo gen de kritè ke yo mete an plas kote yo ka pini w avan, pandan e menm aprè ou fin pran twofe a. Donk, fò nou konprann byen ke si òganizasyon an gen kritè yo an plas ki koz ke Vinicius pa pase akoz de mal elve li mal elve, donk nou pa ka goumen avèk sa. Se kritè yo ye. Ok? E nou kapab wè ke si misye te rive nan final, nan final la, non l te figure nan lis la, se ke jounalis yo vreman, yo te vote pou li. Otreman l pa t ap menm la menm. Men m panse ke li ta bon pou tou elimine moun nan an lagan. Si ke vreman ou konnen ke se rezon sa w pral evoke pou w pa pran l, olye ke w te pare pou w al imite l. Sa tou pa bon. E nou konnen moun sa yo vreman. Wi, yo gen rasis la lakay yo. Yo genyen l vre. Kwake, gen nwa deja ki te konn pran balon dò la. E m ap di yon dènye pawòl, pase si yon moun tankou ki gen yon bèl albòm tankou Kadilak, men le fèt sèlman ke li te sibi yon arestasyon, e si l vrèman nou ta gen yon akademi konpa, akademi an te gen dwa radye li pou l pa pran chantè de lane akoz de arestasyon l. Alò la trèzenpòtan pase ke se youn nan bann bagay mwen wè ke si n ap fè l tou, pou nou ta gen pou nou ta gen kritè sa a ke moun nan gen yon kondwit egzanplè deyò stage la ni sou stage la ou pran tou bon se Jean Claude Williams depi yon lòm do jodi an.